Pran li viton. Epi dende fè koze, rachte 3, pa di l anyen, ou konprann? Edi kap fè koze. Edi kap mennen. Sèl sa m konnen de m kwa sa avè w nan koup defans lan men. Map ta.

Sak gen menm, sak gen menm, sak gen fanatik mwen moute anba live la. Koman nou ye, koman nou ye?
Salutation tout moun ou sou Haïti vs foot. Pwoblèm ki te genyen ant kèk jwè e fanatik yo kòmanse ap klarifye, anpil mesaj kòmanse sòti sou rezo sosyo yo, donk jodi an nou pral wè sa avèk Haïti vs foot, ret focus. Aprè mesaj Duques Nazon te poste sou paj Instagram li, kote li te trete pèp ayisyen de kokorat engra, touswit Joa te fè yon videyo pou l eksplike, pou l di ke mesaj sa a te gen yon sib byen espesifik, pou l te di ke se yon pakèt vye moun, vye medya ki t ap kritike l, mesaj sa yo, se avè l ke. li adrese l. Apre videyo sa, anpil moun te wè ke Duques Nazon se nan farin ke l t ap pase fanatik ayisyen yo, puiske ou pa ka di w se yon pwofesyonèl si w ap fè yon pòs, w ap adrese avèk yon sib byen espesifik san w pa mansyone sa, e ou konnen nan moman. Se tout yon pèp ki t ap tann yon mesaj de. Pou di ok, mwen t ale nan konpetisyon, nou ta fè mye, donk se pa le ka, nou dezole, alòske ou moute. Kritike ou vin kritike pou di. Genyen moun ki kokorat, donk, moun engra. Mwen panse ke se pat bon mwayen pou te kominike nan moman sa, puiske si w son pwofesyonèl gon yon jan ke w konnen bagay yo fèt, se pa vini ou di ou lage yon mesaj e ou di ke mesaj sa ou lage a, pou w di ke se moun ki te konn ap ekri w pèsonèlman, mwen panse ke si te gon moun ki te konn ap ekri w pèsonèlman, ou te ka ekri moun nan pèsonèlman tou, pou w di l men ki sa ou santi, men ki sa Ou epouve, se pat piblikman pou te lage yon mesaj konsa, depi ou lage mesaj la piblik se ta di ke se avèk tout moun wap pale. Anpil moun di ke Dukens Nazon se nan farin ke li tap pase yo, jiske la Jean a mande ekskiz, li mande padon, kounya sa rete ant fanatik yo e Dukens Nazon pou konnen kòman swit la ap ye. An menm tan, Frantzy Pierrot te monte live pou l sipòte koyekipye l, pou l di ke jan nou entèprete mesaj la se pat nan sans sa ke Dukens Nazon te vle pale, bon nou konprann ki vin sipòte Zanmi n kouri ki pye l, ki an menm tan mande padon pou di ke nan pwochen konpetisyon ke Ayiti gen pou al jwe a la, y ap eseye pou yo bay tout yo menm pou yo ka wè si yo ka mete lajwa nan kè pèp lan. Nou konnen pwochèn konpetisyon k ap vini la se Lig dè Nasyon kote Ayiti gen pou jwe avèk Jamayik ale retou, Kiba. Donk n ap tann kisa suit la ap bay. Èske pèp la pral rekonsilye avèk Dikès Nazon? Donk jou yo pwòch. Dapre kisa sa ap bay? E nan menm jounen sa, gen anpil lòt pòs ki pral sòti, Ricardo Adé ki pale pou di ke li pat jwenn mo pou li eksprime regrè ke li genyen le fèt ke nou elimine nan konpetisyon sa osito, ki fè l ke li pat janm di pèp la yon bagay, ki mande padon, Danley Jean Jacques ki poste osi, ki mande padon, e nou genyen Donald Guerrier ki poste jodi a tou, ki kap pale un peu de avni l nan seleksyon nasyonal la, mwen panse ke mwen te pale de sa nan kelke video deja ke se son de kad ki pral kite seleksyon nasyonal la, donk mwen panse Donald Guerrier komanse ap fè mesaj la pase petit a petit pou l wè koman nap resevwa mesaj sa. Lot fè makan ki gen nan aktyalite a, yon atis trè koni pale, Steve J. Brown, ki di Nazon pa relax non mesye. Fèk pran yon katon wouj nan men pèp la. Lè w se yon chanpyon, sèl sa w ka fè, se aprann de erè pou w kontinye, avanse, kit y ap pale w byen, kit y ap pale w mal, se boul ou konn jwe, jwe boul, pito w te montre m, ou t ap antrene. Donk, se konsa atis lan lage mesaj la pou Divens Nazon e m panse An reyalite, li genyen rezon. Lè w s on pwofesyonèl, genyen de detay ou pa twò antre ladan yo. Y ap kritike w, ou pran bal o fon, ou travay pou w wè si w ka vini mye. Donk, ou pa pale fas a fanatik, fas a medya, pou w ap poste, pou w ap di yo ki men kòman w santi w, se jwèt ou, se imen. Mwen panse ke pwofesyonalism lan fòk jwè ayisyen yo genyen lakay yo. Se pa tout bagay ki ap travèse w, tout sa w santi pou w vin bale yo sou rezo sosyo a. Pou pale ak fanatik, m panse ke sa yo fò n kòmanse travay yo pou n pou n eseye twòp ti detay, ti zen m panse ke sa ap retire anpil nan pèsonalite e jwè yo, estim ke yo te genyen pou yo, lè yo pale twòp, lè yo sou tout ti detay, sa kapab fè anpil moun wè yo yon lòt jan. Mwen panse ke meyè mwayen an se rete konsantre sou sa w ap fè, sa pa konsène w, se travay w ap travay e travay w konn travay, se boule w konn jwe, jwe boule pi pou n avanse. Pa bliye like video sa e patajel. Ou sou Haïti Vès Foot e a la prochèn pou lòt video.